Mezanmi la sosyete bagay la konplike, nan moman menm ke nap pale la anpil moun nan plizyè lokalite ap file koulin yo, bagay sa bay gwo kè sote, tout moun ap mande kisa ki pral pase anndan peyi a, ta sanble nou rive nan sa Bobse te toujou ap pale a la sosyete, rete la m pral vin ba ou plis detay, men fòm diw FBI debake an Ayiti, wi bagay sa bay gwo kouri nan Pòtoprens. Apre FBI li menm, li debake an chango lakay Prezidan Jovenel Moise nan zòn Pèleren 5. Men fò m di w, FBI debake an Ayiti apre Kolonbyen yo menm yo te fin prezante yon nan yon tribinal nan eta Florid la sosyete. Rete la m pral vin ba w plis detay, nou pral vin analize sa ansanm. Men fò m gitan di w, pou medam ki t ap menase Muscadin yo, m te gitan konnen sa pa t ap kapab rete konsa. Yo pral nan kouri. Medam sa yo pral nan gwo kouri medam mesye paske komisè Muscadin li menm komisè a pale komisè a pale e bagay sa bay gwo kè sote pou moun ki tap di bandi anvayi Miragwàn nan ebyen komisè a li menm li pote yon presizyon sou dosye sila lasosyete rete la Ou pral vin konnen kisa bagay la li menm li te ye nan zòn Chalon nan Miragwàn la sosyete. Son sitiyasyon ki vrèman difisil men pou sa k gen pou wè avèk minis jistis ansyen minis jistis Bertho Dorcé hen sanble minis lan pral anba kòd sanble minis lan pral anba kòd ou pral jwenn tout detay sou rezon ki lakoz dcpj mande pou jij la mete yon manda darè

nan dosye sila. Yon gwo bonjou ak yon gwo bonswa pou nou tout, byenvini sou JB News. Se toujou yon plezi pou n al chèche enfòmasyon an kote l ye a pou nou kapab pote l ba ou. Pa bliye non pa m se Elize Alexis Jean Baptiste, se toujou yon plezi pou nou al chèche enfòmasyon an nenpòt ki kote l ye a pou nou kapab vin di ou kisa bagay la li menm li ye egzakteman. Byen rapid kite nou salye kèk moun ki fè nou konnen ke yo konekte. Tankou yon nèg tankou Senex Exumé ki fè nou konnen ke li konekte depi Chili, menm jan tou pou Johnny Haiti ki fè nou konnen ke lap swiv li depi an Repiblik Dominikèn, san n pa bliye salye Claudette Benton kap swiv nou depi Etazini, menm jan tou pou Jean Mito kap swiv nou. e tou nan peyi Etazini, e san n pa bliye salye Ludmy Wilky k ap swiv nou an Repiblik Dominikèn nan zòn Higüey, menm jan tou pou Black Juan Saintil ki fè nou konnen ke l ap swiv nou Plato Santral. Men nou pa t ap ka fè yon jounal konsa san ke nou pa salye De Frère ki fè nou konnen ke l ap swiv nou Las Americas an Repiblik Dominikèn, menm jan tou pou Joseph Jean Marie Lubin k ap swiv nou depi Jakmèl. Medam, Mesye, rapidman. An nou pral antre nan detay men pa bliye chak fwa ou kite yon kòmantè, chak fwa ou di nou ki kote wap swiv emisyon sila se yon posiblite ou ba nou pou nou kapab salye w nan lòt videyo ke nap gen pou nou fè dayè nap vrèman kontan pou nou ba ou love la paske se gras avèk ou menm ki fè jiska prezan nou rete anvi. Medam mesye rapidman an al antre nan sak gen pou wè

yo afilye medam mesye bagay sa a ka bay gwo kouri paske komisè Muscadin li menm li deja limen pwojektè l sou tout moun ki konte pou atenn lavi l medam mesye paske komisè Muscadin fè konnen ke li p ap ka mouri konsa kontrèman avèk sa ke moun te ka panse kontrèman avèk sa ke moun te ka panse panse ke komisè a ka mouri nenpòt ki fason ebyen komisè a li menm li gentan limen pwojektè l sou moun kap fèl menas yo anpil moun tap di e bandi anvayi chalon se sa enfòmasyon yo te ye dayè nou tap tande delege a li menm ki tap pale sou radyo televizyon karayib FM ki tap pale de bandi ki anvayi chalon ebyen li menm lap pran tout dispozisyon pou yo kapab jere kesyon sila ebyen komisè miskaden pale sou dosye a apre ankèt Komisè Muscadin? Ebyen komisè Muscadin jwenn se yon sèten ti blan, e ti blan sa a se yon pèsonaj nan zòn nan lasosyete. Pèsonaj sa li menm abitid li se ale nan zòn Chalon pou l al touye petad mawon. Pou l al touye petad mawon, ebyen moun nan zòn nan li yo menm ki te ki te pè lè yo t ap tande detonasyon, lè yo t ap tande tir, ebyen yo te panse se bandi ki anvayi zòn nan. Men lè komisè Muscadin li menm, Li fin mennen ankèt li, li jwenn se ti blan sa a ki se yon pèsonaj nan vil la ki t al touye pentad mawon. Medam, mesye, men jounalis la ta pral poze yon kesyon pou l te di, èske lannuit lan se yon bon moman pou al. Chase Petad Mawon. Ebyen komisè a te fè konnen ke li te poze pèsonaj la kesyon sa, pèsonaj la fè konnen ke nan lè sa yo 4, 5, 6 zè se moman pentad yo yo menm y ap repoze se moman sa li kapab al dechouke petad yo sou jouk yo medam mesye. Ebyen se sa sitiyasyon an li menm li ye nan zòn Miragwàn. M pral vin pèmèt ou tande paske fòk ou tande avèk zòrèy ou. M pral pèmèt ou tande Muscadin ki t ap pale ki t ap bay detay men byen rapid. Kite nou gade dosye sila. Paske FBI debake an Ayiti. Anpil moun petèt te panse dosye sa mouri nèt. Ebyen, apre plizyè Kolonbyen te prezante nan yon tribinal Ozetazini, nan Eta Florid, medam, mesye, ebyen sa w tande a la, FBI debake lakay Jovenel Moise. Anpil moun ap mande, men kisa ki koz nèg sa yo yo menm yo te prezan?

Ebyen apre yon ti tan, yo transfere Toto jiskaske yo revoke Toto nan lapolis la, yon BLTS. Ebyen moun yo di, fwa sa yo deside pran responsablite yo medam mesye. Ebyen moun latibonit ap file manchèt yo e yo fè konnen ke yo pral mache pran bandi. Anpil moun ap di, parapò avèk zam yo konnen e nèg sa yo gen nan men yo, parapò avèk manch yo konnen nèg e sa avyen yo gen nan men yo, eske e. Eske se pa yon risk lè pèp la li menm li yo deside m ap pral mache pran bandi sa vi yo. Antouka pèp la di li pa konnen e l ap mache pran bandi paske se li menm ki pou pran desten l a de bra medam mesye. Antouka bagay la vreman konplike tout sa se a koz a koz leta men e nou yon ti jan pè pou pa gen yon beny de san medam mesye. Bagay la konplike bagay la vreman konplike nòmalman. Nou pat oblije rive jiske la. Men nòmalman lè nou ap gade e minis jistis ki ta la pou ba nou jistis, yon minis ki ta la pou regle koze jistis e sekirite nan yon peyi, ou wè se li menm konnya e dcpj ap mande pou arete pou fouke kon krab medam mesye, e ben w kapab konprann ke pwoblèm peyi a pa ni pou jodi a ni pou demen lasosyete. Donk kòman w konprann yon nèg tankou Berto Dorcé Y a pral di w ki enplike lajman laj nan dosye bato sa a ki te debake, èske n konprann, ki te debake nan Pòdepè a, bato Miss Lili a. Ebyen se la w pral konprann kòman nou nan pwoblèm, kòman nou antrave, mèdam mesye. Antouka m pa vle pale twòp, ban m pèmèt ou byen rapid tande dosye FBI la la sosyete. FBI ki te debake lakay Prezidan Jovenel Moise banm pèpèt ou tande epi nap vini konnya pou nou kapab ale nan dosye komisè Muscadin an al tande. Bonjou bonswa tout moun nan moman ke nap pale la nou an dirèk depi pèleren 5 kote ke FBI akonpanye de jij Walter Voltè debake lakay Jovenel Moise nan rezidans sa nou konnen endividi avèk zam te asasinen l nan dat 6 pou 8 7 jiyè 2021 ebyen sa w tande a la dcpj avèk lapolis debake debake nan rezidans ansyen prezidan Jovenel Moise nan Pèleren 5 se toujou nan kad yon vizit pou sa gen pou wè avèk ankèt ki ap mennen pou yo konn kiyès ki touye tout bon ansyen prezidan Jovenel Moïse. Medam, mesye, fò m di w, nou konnen dosye sa a ki deja gen plizyè jij denstriksyon ki pase sou li e gen jij denstriksyon tou ki ofri dosye a ki pa pran l. Ebyen, jij Walter Voltaire li menm li debake avèk FBI, dcpj. Lakay prezidan Jovenel Moïse pou yo al gade kòman sa li menm ye pou yo al jwenn pou yo al gade pou yo nan kad ankèt ki ap mennen medam mesye pou yo konnen kiyès ki asasinen tout bon prezidan Jovenel Moïse ebyen se sa ki yo ap gade la nan moman ke nap pale la e ajan FBI yo yo menm yo toujou anndan kay Jovenel Moïse medam mesye se konsa bagay la li menm ye nou menm nou la nou sou plas nap eseye gade nap eseye gade kòman sitiyasyon an li menm li ye eske nap gen chans pou nou pale avèk jij la lè lap sòti donk nou pa konnen men fòm diw jiska moman ke nap pale la fbi avèk jij Voltaire yo menm yo toujou anndan rezidans ansyen rezidans ansyen prezidan Jovenel. Moïse, mèdam mesye nou konnen nan kad asasina sa a gen plizyè moun deja ki jwenn arestasyon yo n ap pale tankou de John Joël Joseph menm jan pou Rudolph Jean ki nan prizon etazini e gen kèk moun tou ki te nan prizon ayiti yo transfere yo nan peyi etazini paske ankèt la tou senpleman ap mache pi rapid nan peyi etazini bon m di pito ta sanble ap mache pi rapid nan peyi etazini men fò m di w. Gen plizyè moun ki te responsab sekirite prezidan Jovenel Moïse ki toujou ap kwoupi nan penitansye nasyonal. Si m ap pale tankou de Dimitri Herard, Jean Laguerre Civil ki toujou nan penitansye nasyonal. Medam, mesye, sitiyasyon an konplike men nou konnen nòmalman Mèt Reynold Georges li menm li di ke Laguerre Civil pa gen anyen pou wè ni de prè ni de lwen avèk asasina sila. Li fè konnen ke Laguerre Civil pa gen. anyen pou l wè avèk asasina sila se abi ke y ap fè lagè sivil fò m di w se mèt Renòl Jòj li menm ki avoka ki avoka mesye a ki avoka jan lagè sivil mètdam mesye men se konsa sitiyasyon an li menm li ye tankou yon nèg tankou James Solage nou konnen ki te nan prizon penitansye yo transfere nan peyi Etazini menm jan pou pastè a tou Medam mesye ebyen se konsa sitiyasyon an li menm ye nap kontinye swiv nou sou plas nap gade kòman sa li menm li pral fini banm raplew se fbi avèk jij enstriksyon Waltè Vòltè ki anndan rezidans prive ansyen prezidan Jovenel Moïse nou konnen ki te asasine èske. Yon lòt fwa, èske jij sa li menm li pral abouti, ankèt la pral abouti, nou pa konnen. M pa ka ba ou plis detay, men kòm m di w plizyè, vrèman plizyè jij deja pase sou dosye sila medam mesye. Bagay la vrèman konplike, rete n ap swiv, n ap gade kòman sa li menm li prale. Men fò m raple w, fò m gen tan raple w tou, Martine Moïse nou konnen jij la li menm li te konvoke a plizyè repriz, toujou poko reponn avèk envitasyon, envitasyon jij la. Martine Moïse souvan pa konfòtab avèk jij yo. Eeh, toujou pa konfòtab, m ap raple w yo te gen pou te mete jij Ikenson Edumé nan kad dosye sa, Martine Moïse li menm li te fè konnen ke Li pa konfòtab avèk jij Ikenson Edime paske tou senpleman Ikenson Edime ta gen relasyon familyal avèk John Joel Joseph mèdam mesye son sitiyasyon ki vrèman konplike mèdam mesye banm gade pèmèt ou gade kòman vi a li menm li ye lakay prezidan ansyen prezidan Jovenel Moïse pandan nap tann kisa ki pral sòti èske jij la li menm Lap fon ti pale. Banm pèmèt ou tande e gade kòman sa li menm li ye.

Nan lannwit pou louvri 6 pou 7 jiyè, ebyen ajan FBI yo menm yo toujou anndan anndan kay ansyen ebyen prezidan nou kapab di ou byen jij Walter li menm ki sou ebyen dosye ansyen prezidan an ki anndan kay la tou gen plizyè lòt otorite ebyen nan lajistis lan ebyen ki anndan kay ansyen prezidan ebyen nou menm nou poko gen aksè pou nou ta avanse. E pou nan fè w viv sa kap pase ebyen nou menm nap montre w rantre kay la kòman li ye nou kapab di w se 2 grenn polisye ebyen ki pozisyone yo ebyen nan rantre a mezanmi entènot e nou kapab wè genyen kèk machin ki nan lakou a ebyen nou kapab di w ajan FBI yo avèk otorite jidisyè yo menm yo anndan kay la.
Vwala se te sa medam mesye ou tap gade koman FBI yo menm avek dcpj yo te debake lakay prezidan Jovenel Moise men te gen anpil militan tou ki te debake sou plas lè yo aprann ke FBI yo menm yo prezan ebyen ann gade pou kwè li la reyaksyon militan yo. Pou nou mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan, nou di nou menm sa yo pa satilfè nou. Nou di nou afè ti sanksyon nou wè Kanada, Ozetazini vle pran, sa yo poko travay pa nou. Sa e ti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Se ti travay pou yo fè nèg yo febli, pou lè yo ka pou yo ka negosye pi alèz, pi sef. Nou di nou menm pèp ayisyen e pa sa n vle. Poun t wè FBI tap fon travay. Lèl sot lakay prezidan fòn te wèl antre nan dan primati lal pran Ariel Henry ki se premye sispèk de asasina Jovenel Moïse. Jodia la Martelly lib wi. Se premye e nèy Martelly k envesti nenpòt 22 milyon dola pou touye AI prezidan nou Jovenel Moïse wi. E Dimitri Vorbe se boulos wi tout nèg sa yo e ka ameriken yo ye. An ki jwèt ame kap fè avè nou la. Son jwèt nou pa konprann. Jodi a la nou menm nap di ke Ariel Henry nèg yo metel la se pou fè misyon pou yo, se rann polisye nou yo livre yo bay vitelom la nan metivye, yo livre polisye nou bay nèg liankou la, jodi yo pè kisal di w, se lame dayiti, anben nou menm nou konprann e nap di lame dayiti metel sou menl.

Jodia e sak fè yo mete nou nan pozisyon konsa, yo just ban nou Galil, tout zam ou wè la yo sot nan teritwa Ozetazini, ok, yo ban nou minisyon, yo ban nou madam Lalin jodia ki vini ki di w se gras a Genèf ki fè peyi nou gon ti sekirite, l pat menm just salye lapolis la, li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame dayiti, nou menm nou konprann batay kap fèt la, jodia e sak fè nou te mande madam Lalin, eske lè l prale l t ale avèk Galil M4 minisyon Genèf yo, eske l t ale a Galil M4 e Vitelòm yo. Se sa nou mande. Enben, jodi a la nou menm nou di nou konprann ti kou sa FBI a ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se jovelis. Depi nou jwenn pòtinite ou mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodi a la, Ariel Henry w ap wè l pa janm soti men yon rapò konfòtab kanpe pou l kont gang yo. Jodi a men anvan, Ozetazini, peyi etranje gen yon ti pwoblèm, wè se premye moun ki twit pou yo. Men nou menm jodi a nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans, pèp ayisyen pa fèl konfyans nan dosye Jovenel Moïse. Se sou non FBI yo itilize la a, lè yo rive la a nan miko yo di wi se FBI pou yo te just vin pran prezidan, yo livrel pou yo asasinel. E dabò tou anbasad ameriken la a, e menm e daprè enfòmasyon nou gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen la a nan Pelerin 5. Ki la yo konn tout jan yo livrel. Si ke ameriken pat vle jovenel mouri li pa ta ka mouri la. Depi lè prezidan jovenel mouri. Tann mwen wè e mwen tande FBI yo moute kay prezidan pou yo tande kolonbyen yo. Men mwen menm jodia la kap batay pou jistis prezidan jovenel moïse mwen wè son bèl jès li ye sa moutre ke ankèt la toujou rete vivan ankèt la pa mouri men jodia se pa sa ki fè nou satisfè lè FBI ap moute kay ansyen prezidan Pou vin tande kolonbyen yo se pa sa ki tout bagay la. Nou menm sa kap fè nou satisfè lè nou wè FBI soti kay prezidan an li te desann nan primati lal tande Ariel Henry li te desann lal tande Andre Michel Don Kato li te tande Reginald Boulos Dimitri Vorbe Cherif Abdala Madame Larim menm lèl kite peyi a fòk yo tande moun sa yo paske tout moun sa yo enplike nan lamò prezidan nou menm jodi a nou paka kite FBI ap trouble nou. Jodi a gen anpil moun ki te envesti gwo kòb pou asasine prezidan an fonksyon an, ki te vin chanje kondisyon de vi nou, ki te vin met manje nan asyèt nou, ki te vin mete yon lòt sistèm enfrastrikti pou nou viv. Jodi a la a, yo asasine l lakay li. Jodi a nou pa ka ret kanpe ap gade. E jodi a ou wè, pèp ayisyen an pa gen yon batay serye yo ka fè vre, paske jodi a nou pran nan tout twoublay pou n pa ka. Regroupe nou pou nou jwenn jistis pou tèt nou jistis pou prezidan kounya wap wè tout ayisyen se nan imigrasyon batay la fèt se nan onu batay la fèt se nan dgi batay la fèt kounya paske tout ayisyen se Biden Biden Biden men nou menm nap toujou pran reskonsablite n poun kanpe sou bout tè papa Jean Jacques Dessalines te mouri kite pou nou an paske jodi a nou pa gen peyi de rezèv nou menm se peyi sa nou genyen se la pou nou viv Pou nou restore tout sa nou gen bezwen nan peyi nou. Vwala, se te sa medam mesye pou kwè li la, san twòp kòmantè, ann al tande komisè Muscadin ki tap pale, ki tap bay detay sou plizyè pwen medam mesye ki tap domine aktyalite a, kote yo tap fè l menas, kote anpil moun te gen gwo enkyetid pa rapò avèk bandi ki ta anvayi zòn Miragwàn, e nou konnen nan dènye tan sa yo Miragwàn se youn nan. nan youn nan zòn, youn nan, youn nan jiridiksyon ki pi sef anndan peyi a pou kwè li la medam mesye, ebyen anpil moun te gen gwo enkyetid la sosyete. Ebyen Muscadin di nou mèt poze, nou mèt tempo, nou mèt rilaks, tout bagay finalman sou kontwòl. Ann al tande komisè a ki t ap bay tout detay medam mesye. Men vrèman pale paske n ap vini Bob se pale. Yo di gen bandi ki rantre anndan an jalon e kman sa ye. E pakè a deja pote yon demanti fòmèl a kesyon sa a. Pa t janm kesyon de bandi nan koze de Chalon. Se yon pèsonaj ki gen yon fizi chas mwayen lan ki te al dèyè a ki te al chase kèlke petad mwayen lan kèlke manm nan popilasyon an te wè l, yo te alète lapolis, yo te alète Mwen menm te voye lapolis ale sou dèt mwen. E de zèd tan apre m te vin konnen se yon pèsonaj Mwayennan e m te demanti l sou tout medya yo. Donk pa t kesyon de bandi ki anvayi Chalon e Sèfou e Achefou. Ni de prè, ni de lwen, pa t janm gen kesyon sa yo. Donk aspye a te avèk moun ki di gen bandi Chalon yo, swadizan otorite yo, pwobableman yo kapab viv gen ensekirite a. Sou ke m klè ak ou nèg, pou kèlkeswa rezon an, m p ap lage Julius Normandin. Yon nèg se bandi ou ye, m baw garanti ou pa kapab travèse nip lan, ni vin loje nan nip lan. Ou ka menm vini, m se pou malè w. E depi ou vini, m ap pot nouvèl ou ale. E tout moun ap konsta li ap wè w. Imaj. Donk nou pap bay nèg yo chans pou kèlkeswa rezon an. Nou pap fè Chalon tounen, ni depatman nip lan tounen menm jan ak Pòtoprens. Kote ke tout moun ap kouri kite kapital la. Non se pa vre. Sa pa ka fèt. Pou kèlkeswa rezon. Tout analiz m la kòm kòmè se pou wè l. Jiridiksyon pa m. Depatman Nip lan p ap genyen zòn de non dwa, p ap genyen zòn entèdi, p ap genyen zòn wouj. Donk se fou, se achi fou. Donk n ap mande moun sa yo pou kontinye veye tèt frèt e kontinye alète mwen kantèske yo ta wè kèlkeswa endividi a ki gen zam nan men, ki di se swa de rèfèn mèt ou di mwen de manch lang, si w fè apèl avèk mwen, fè apèl avèk lapolis pou ke nou mache pran nèg sa yo. Bon, mwen gen ti rekomandasyon w la ki kote yo di ke. Yo bay lajan pou yo asasine w ou kouran de sa? Sa yo se entimidasyon.
Sa yo pap fèn pè, yo pap fèn tape, yo pap fèn fè bak. E m pa gen pou m pè, men m pa gen pou m fè nèg pè tou. M gen pou m mache pran tout kèlkeswa nèg ki di w se bandi, kèlkeswa nèg ki di ou se asasen. E an s ki alarèk menas yo, bon menas yo fè n pi vijilan, li fè n pi agresif e ke li fè nou pi atantif tou. Dok nou pa fè nèg yo e si nèg yo gen zam nan yo lap tann yo. Bon jan agrese papa tou. Nou pi agrese pase yo. Dok otefwa kote ke m ta rive ap tcheke yon nèg bouch zam nan atè kounya li map tcheke yon nèg pou pete sou li paske m pa konn reyaksyon. Komisè, nan dosye Chalon an, dok moun yo di se le swa ke yo wè moun yo ap fè piwèt nan zòn nan. Eske moun ka preche pentad lannwit? Sè lakoz.
Pèsonèl la fè nou konprann ke depi l fè 4 si pèn dapremidi, se lè sa pentad yo repoze. Se sa k fè ke li debake dè sizè de dapremidi, gen nou fè chans avèk li. Kòm dabitid se chak swa, chak swa pou ke l al peche pentad anba a, se sa l di. E misye a toujou di ke Libèken, li pa sipèvye pèsòn moun Jalon. Tout moun Jalon konn tout moun. Tout moun konn Tiblan. Tout moun konn Tiblan se yon chasè li ye. Tiblan abite di kote Libèken. Donk se tip nan ki t anba ayè pou Fritcha Samuel ki t al chase pou kadava a. Pa t kesyon de bandi, pa t kesyon de asasen. Dayè ban m ba w, si gen bandi, si gen asasen k anvayi vil la, ou menm e fè m konfyans m ap ba w repons. M ap ba w repons e ke nèg yo pa t janm konnen nan vi yo. Sdpj la avèk mwen, Ibronip la avèk mwen, lapolis la nan avèk mwen, chak polisye pran wòl l, se yon komisè Muscadin. E m kanpe ak nèg yo pou kèlkeswa desizyon ke yo pran kont tout nèg ki bandi, kont tout nèg ki se asasen nan peyi a. E m di nèg yo, tout kote yo ye, chay ak lòd pou yo, rele m. M ap ede yo pou tèt yo. Komisè Konsade Imigrasyon Miragwàn nan, kote gen gwo pakèt moun k ap plenyen pa rapò avèk idmo yo k ap frape yo, kisa w ap di nan sa? E m pa gen denonsasyon sa a. M pa gen tout sa a. M pa gen pèsòn moun ki nan pakè a akize m idmo bat yo.

Jodi a se jodi se liv, m te ka nan peyi m, m te ka nan plaj ak bebe ti pòy. M plen zanmi m okay, m plen fanmi tout kote nan peyi a, Tigwav, Rewal, Miwogan, m te kapab al kote yo. Donk si m rete la jodi a nan biro, se paske mwen kanpe la pou m bay yon nèg yo. Donk menm jan jodi a la mwen nan enposiblite m al wè fanmi m, mwen menm tou mwen mete nèg yo nan enposiblite pou m mete nèg yo desann anba. Komisè
nou konnen ou moun chalon epi se sezon pak gen rara sa koman moun yo sou kap gen pou al pale nan kesyon rara a. Nap la tout nuit lan nèt nap sekirize yo nan tout kote e nou ba yo garanti pandan tout tan ke nou la yo nap sekirize yo epi pandan tout 3 zan nou gen la gen 3 zan depi nap sekirize yo donk sou kesyon menas la afè planifikasyon nèg yo ap di sou afè lanmò m nan m pa wè sa paske nèg yo genyen 3 zan 4 mwa

Map tann nèg yo. Mpa gen pou mwen prekosyon a nèg yo, se nèg yo pou yo pran prekosyon avèm, di chèf de aksyon kriminèl. Wi nèg yo se bandi, yo se asasen, fò trè pridan. Si wap vin nan vil la, fò trè pridan lè wap travèse. Paske depi gen enfòmasyon sou ou map rive sou ou. E lèm rive sou ou, mka rive sou ou a boulè wouj. Mwen di e mka ri dèyèl, e mpa pè. Donk Nip lan pap rete, Nip lan ap tounen yon simityè pou nèg yo. Nip lan se kote dyaspora yo genyen pou yo vin ebèje yo.

Yo di nèg la ti dwa ble ou gade pral pran ou yap bay presyon nèg yo tounen kalot chita benyen abiye manje bwè bon yo paka chwazi bon donk se pa se fèt pa mwayen la ke nèg yo desann nan mesye.
On mesaj pou moun chalon ki te komanse kite kay yo non e di moun chalon yo reganye kay yo bagay rantre nan lòd sak tap fèt la se rimè se divèsyon sikolojik pou fè asayan yo kwè ke bandi pran vil la men se pa vre okan jamè pat gen Depi dimanch swa a, moun Chalon, tout moun ki Chalon te gentan rantre nan kay yo, rantre nan baz yo. Aktyèlman la, tout ap fè aktivite yo kòmsadwa. Komisè Muscadin eske w gen yon mesaj pou tout dyaspora yo avèk anpil moun ki ta renmen ou kite jiridiksyon Miagam nan e pou ta vin mete yon lapè nan jiridiksyon Pòtoprens lan? E
kesyon Pòtoprens lan pa gen enpòtans menm. Priyorite m jodi a la se kenpe nan nèg pou bare nèg yo desann nèg nan Sid la. Se kat meyanik pou apeche nèg yo pran Nip la, se kat meyanik pou apeche nèg yo pran yon pati nan Lwès la. Donk Pòtoprens sa a tanmen son zòn ki gande li ye, fòk gen yon mezo strik ki pran ladan l. Mwen menm kòm komisè gouvènman m pa gen pouvwa pou m mande yon otorite pou veye m Pòtoprens. Non, m pa gen pouvwa sa a. Msye Sipri pa ta fè apèl a ou? Bon, si yo fè apèl a yo, m se yon komisè gouvènman, e komisè gouvènman se menm jan ak Vodou Sud yo.

avèk lapolis, m te pran kout simo ki te kanpe avèk mwen la, a 2 twalè di maten, n ap mache sou nèg yo, n ap touye nèg yo, n ap frape. Yo pran tout simo avèk mwen. Men domaj, prezidan Jovenel te vin pran presyon nan men seri nèg, di m leve nèg sa yo, m te rantre yo Pòtoprens. Men kanmenm, li te vin kanpe sou tèren an, ap batay avèk SDPJ, l ap batay avèk udmo, maten, di maten oswa. Ok? Mèsi.
Vwala se te sa medam mesye pou kwè li la ann al tande bob se anpil moun ap file manchèt yo anpil moun di fwa sa yap pran desten yo an men men fòm diw k anpil moun petèt pral panse ke bob se te yon pwofèt paske sa ke nou gen la jounen jodi a bob se te gitan prevwa sa ke nap viv la jounen jodi a la sosyete kote ke la polis vin pa reprezante anyen ditou pa rapò avèk jan ke bandi yo yo menm yo vin an fòs. Men tout fòs bandi yo yo gen an, se pa rapò avèk e otorite kowonpi ke nou gen. Dayè ou pral tande Bob Sly kap eksplike kòman operasyon konn pral fèt. Yo kòmanse, yo rive nan pwen pou yo pran bandi a, pou yo pran sib la, ebyen yo jwenn yon apèl ki soti nil pa ki di yo fè bak, zewo, kanpe tout operasyon. Ebyen se la ke ou pral konprann. M pa vle pale twòp, m pa vle repete sa Bob Sly te di a. Banm al pèmèt ou tande. Bob se ki ta ap pale, epi touswit apre w pral, nou pral tonbe nan dosye Berto Dorcé an. San dout nan apèl sa ou konn ap fè ki ap fèt ki kap di kanpe tout operasyon. Bob e Berto Dorcé ka yonn nan yo. Paske ou se al pa la swit yo pral konnen Berto Dorcé son nèg ki enplike grandman nan kesyon ensekirite anndan peyi a. Nan ame nèg tankou Izo Vitelòm. Ann al tande medam mesye, ann al tande Bob se nap vini nan kesyon Berto Dorcé a. Yo rele ditraktè a pa kraze yon grenn kay ankò. Kanpe.
Wap deranje biznis nou. Vire tounen. Epi traktè a pa met tèt ankò nan Matisan. M konprann nou polisye yo. M konprann nou. Nou eklere lantèn mwen. M pat konprann. Sa rive souvan operasyon ap mennen lè yo pral rive sou sib la epi ou tande yo di operasyon kanpe. Se yon bagay kont men e gen bagay li di nan tèks lan. M pap pran angajman pou m di dè mikwo a. E ka nou grav tande. Ka nou grav pi mal pase aksan grav. On nèg ou gon kontak on moun ki ka fè w jwenn on mitrayèt, achte l. Ou gen kontak on moun ki ka fè w jwenn on M 14, achte l met lakay ou. Paske pou w sòti ak madanm ou ak pitit ou nan jou k ap pral vini la yo, w ap bezwen on zam serye pou w akonpaye timoun yo pou w mennen yo lekòl pou w al chèche yo. Epi tann on moun k ap vin mande w papye pou li. Pou w mande l sa yo k ap vide moun atè a kiyès ki ba yo papye. Kounya nou konprann reyalite a? Nou konprann reyalite a? Yo rele ditraktè a pa kraze yon grenn kay ankò. Kanpe. W ap deranje biznis nou. Vire tounen. Epi traktè a pa met tèt ankò nan Matisan. Vwala. Rekesyone tèt nou ankò. Kòman fè la bank yo nan peyi Dayiti, bank prive yo pa rele anmwe paske chak moun yo kidnape se dola ameriken yo mande pou yo. Kòman yo fè jwenn dola pou bay? Eske dola yo enjekte yo di yo enjekte sou mache a e pa dola yo enjekte pou moun peye kidnapè? Donk fòk nou konprann. Epi men men men kòman m pral jistifye sa m di a maten an sa? Sa pawòl mwen yo. M pa janm di pawòl van, m pa janm pale bagay mwen pa konnen. M pral chita sa m di an Guerrier? sou de zagiman palpab, agiman solid pou m di sa m di a. E si on moun gen on kont-agiman pou kontrekare agiman pa m nan, vin avè l. O non de maksim jiridik sa a, ki pe e nanpèch, Pèch! J'accuse les orités de l'Etat. J'accuse la police nationale d'Haïti nan kesyon kidnapping nan. Sa pa gen manti nan sa. Si kidnapping nan te deranje yo, yo t'ap mete Nou gen swat, nou gen kat tim, nou gen bim, nou bann kò espesyalize, nou pa ta pran yo defile nan kapital la, devan brh nan, rue Pavée, devan radyo a la, rue Capois, Gade, la a nan prent avni N nan, pou soti jedi pou rive jodi a, nan avni N, avni Kristòf, yo kidnape prè yon douzèn de moun wi. Kote yo al avè yo? A, pou lapolis pa gen kontwòl anlve perimèt sa a, pou yo te kidnape moun la yè, yo kidnape moun la avan yè, yo kidnape moun demen, alò pou nou pa konprann sa k ap pase a? Epi map di nou yon bagay konbyen gwo o grade nan lapolis la m tande yo kidnape? Konbyen nèg ki andan opozisyon an menm ki vin nan sou pouvwa kounya ki te di otomatikman Jovenel ale kidnapin nan ap rezoud? Konbyen nan nou yo ki nan yo yo kidnape? Konbyen madanm yo yo kidnape? Konbyen boubout yo yo kidnape? Se vre minis yo pa gen madanm an Ayiti men yo gen boubout, yo gen menaj tout moun konnen lè yap sot nan otèl la sot pran plezi avè yo Konbyen nan yo yo kidnape? Konbyen minis yo kidnape? Konbyen sekretè deta yo kidnape? Konbyen direktè jeneral yo kidnape? Anben, nou gran timoun. Jodi a fòk nou konprann kidnaping nan se lafè de leta ayisyen. Se antrepriz otorite yo. Sa vle di ke rezoud kidnaping nan li pa pou demen. Epi di, epi, ann senp mesye. Lontan non moun pral vòl. Vòlè se bèt ki te pi jennen wi. Ou wè jan vòlè alèz kounya Ou pa wè menm kòm yon bakòp polis la nèg la ap anlve moun Se paske li konnen anyen pap rive l Se menm yo menm nan Ebyen jodia E paske nou son pèp sousou tou Si kidnaping nan te deranje yo Yo tap mete Nou gen swat, nou gen kat tim, nou gen bim, nou bann kò espesyalize, nou pa tap wè yo defile nan kapital la, devan brh nan ri pave, devan radyo a la, ri kapwa, gade la a nan prent avni N nan. Pou soti jedi pou rive jodi a, nan avni N, avni kristòf, yo kidnape prè yon douzèn de moun wi, kote yo al avè yo? A, pa pou pou lapolis pa gen kontwòl anve perimèt sa a, pou yo te kidnape moun la yè, yo kidnape moun la avan yè, yo kidnape moun yo demen, alò pou nou pa konprann sa k ap pase a? Epi m ap di nou yon bagay, konbyen gwo o grade nan lapolis la n tande yo kidnape? Konbyen nèg ki anndan opozisyon an menm, ki vin nan sou pouvwa kounye a, ki te di otomatikman Jovenel ale, kidnapin nan ap rezoud? Konbyen nan nou yo ki nan yo yo kidnape? Konbyen madanm yo yo kidnape? Konbyen boubout yo yo kidnape? Se vre minis yo pa gen madanm an Ayiti, men yo gen boubout, yo gen mennaj tout moun konnen. Lè y ap sot nan otèl la sot pran plezi avè yo, konbyen nan yo yo kidnape? Konbyen minis yo kidnape? Konbyen sekretè deta yo kidnape? Konbyen direktè jeneral yo kidnape? Anben, nou gran ti moun, jodi a fòk nou konprann kidnaping nan se lafè de leta ayisyen. Se antrepriz otorite yo. Sa vle di ke rezoud kidnaping nan li pa pou demen. Epi di, epi ann senp mesye. Lontan non moun pral vòl. Non vòlè se nèg ki te pi jennen wi. Ou wè jan vòlè alèz kounye a. Ou pa wè menm kòm yon bakòp polis la nèg la ap anlve moun. Se pa. E ka nou grav tande. Ka nou grav pi mal pase aksan grav. On nèg ou gon kontak on moun ki ka fè w jwenn on mitrayèt, achte l. Ou gen kontak on moun ki ka fè w jwenn on M14, achte l met lakay ou. Paske pou w sòti ak madanm ou ak pitit ou nan jou k ap pral vini la yo, w ap bezwen on zam serye pou w akonpaye timoun yo pou w mennen yo lekòl pou al chèche yo. Epi tann on moun k ap vin mande w papye pou li. Pou w mande l sa yo k ap vide moun atè a, kiyès ki ba yo papye? Apa, kounye a nou konprann reyalite a? Nou konprann reyalite a? Yo rele di traktè a pa kraze on grenn kay ankò. Kanpe, Wap ka wap deranje biznis nou. Vire tounen. Epi traktè a pa met tèt ankò nan matisan. Vwala.
Vwala se te sa Bob se medam mesye pou kwè li la san twòp kòmantè san pale anpil ann al tande Romanes Samedi ki tap bay detay ki tap dekòtike dosye Berto Dorcé a ann al tande medam mesye.
Lotre dosye. Pa bliye m di nou, pa bliye m di nou ke dosye map mennen la a, map trete la yo, se lenfòmasyon ki oblije m trete yo. Se enfòmasyon ki oblije m trete yo pwiske. Eske m te konnen yo ta pral mande pou arete Bertho Dorcé? M pat konnen non. Men mètnan kounye a si yo di, si yon jij mande pou arete l, donk nan kad dosye yo mande pou arete l la, se de dosye ke m trete la deja, m pa ka pase sou li konsa. E c'est un ministre hein, c'est un ministre, le ministre de la justice. Adye wou! La justice wi. La jistis La jistis elèv yn nasyon di la bib ok Se le jij Walter Wesser Voltaire ki ta deside Pou lanse yon manda oubyen desène yon manda darè kont ansyen minis jistis la, n ap pale la de Mèt Bertho Dorcé, pou forfaiture, pou trafik denfliyans, pou asosyasyon malfèktè nan kat dosye nou raple n ki gen rapò avèk enpòtasyon zam ilegal ak minisyon Pòdepè a. Nou raple n bato ki te rele Miss Lilien. Ok. Le premye jiyè 2022, avèk elajisman de sispèk pou bato sa a, m ap pale de Jonas Georges e Fritz Jean Rélus, Komisè Pòdepè a, ansyen komisè Pòdepè, komisè Dalò, mèt Michelet Virgile, te deside arete. Pi devan, yo ta pral libere. Paske gen de zam e minisyon ki te sezi nan dwàn Pòdepè a abò yon bato ki te rele Miss Lili. Ok. Anketè Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik yo, BAF, te endike gen de evidans te gen kominikasyon telefonik,

Ki ta pral pale de evidans ou byen dcpj ki ta pral wè sa. Pandan, paske selon sa Le Nouvelliste di, anketè dcpj yo rann yo kont ke gen kominikasyon telefonik ant Bertho Dorcé avèk Micheler Vigil, Micheler Vigil m ap pale de komisè gouvènman an, avan.

A lepòk, minis de la jistis, mèt Berto Dorcé pat vle avanse twòp nan dosye a. Anketè yo selon sous yo, yo di yo gen konviksyon ke Berto Dorcé, ke non l site kòm etan kèlken ki etè ki è konekte avèk lè gang, Li konnen destine zam ak minisyon ki t ap enpòte de manyè ilegal pa bato Miss Lili a. Les enquêteurs de la dcpj. Radio Mega. Yo ta pral achemine dosye a pa devan lajistis.

Te Primature le 8 jiyè 2022 avèk responsab direksyon afè jiridik ministè de la Jistis la Fritz Aubour. E sa yo ta pral fè la a? Yo ta pral pale de evoke la liberasyon de Jonas Georges et Fritz Jean Relus. E depi lò.

E se depi lò, yo pral aprann ke depi kèk tan, la primature te deja la, oubyen lache, oubyen lese ale Mèt Bèto Dòse. E byen avan! Sanksyon Kanada yo kont Berto Dorcé e nou raple n tou li Skitel ki te sanksyone ansanm. Le Kanada te gen rezon l di l kwè ke gen moun sa yo yo itilize stati yo avèk de moun ki nan elit ekonomik lan pou yo pèmèt aktivite ilegal gang kriminèl ame fèt nan peyi a, notamman le blanchiman dajan e dot ak de koripsyon. E moun sa a yo? Ak patizan yo, y ap teworize popilasyon vilnerab an Ayiti a an tout enpinite. E sa presipite yon kriz imanitè nan peyi a. Ok Le 20 desanm 2022 Gade bagay ki ta pral fèt Anketè baf yo Yo pat gen chans Eske se kapab yo pat kapab m pa konnen Oubyen yo pat gen chans Pou yo tande mèt Bertho Dorcé. E Mèt Bertho Dorcé te deside oubyen te rann li nan kabinè jij enstriksyon an, Walter Weisser Voltaire, ki te tande l. Aprè l sot devan kabinè denstriksyon an, li te fè yon deklarasyon, m raple m sa. E anketè dcpj yo te achemine kestyon yo bay jij la. Ok. Ok E youn nan moun Ki te voye zam ak bal yo isit rele Marie Guirlène Estimable E enpòtatè a se Wilfride Estimable e Eddy Lafrance Eddy Lafrance li menm se l distribitè a.

La procédure est tracée, Interpol ka bay yon bourad. Kamarad sa k rele Jonas Georges ki se mèt bato a l s on sitwayen ameriken dorijin ayisyèn ok entèvansyon oubyen envantè ki te fèt nan bato Miss Lili a premye jiyè 2022

Ok E mentnan Ann al gade kisa yo repwoche mèt Bertho Dorcé Forfetur Trafik enfliyans Asosyasyon malfektè
Youn nan moun. Mèsi tout moun ou te sou JB News se toujou yon plezi pou nou al chèche enfòmasyon an kote l ye a pou n pote ba ou mèsi avèk ou menm ki rive nan fen videyo a nou pran konje de ou n ap tounen nan yon lòt videyo pou plis enfòmasyon pa bliye non pa m se Elysée Alexis Jean Baptiste pou JB News.